Sa kap fèt guys se Roland blaze Now sa m pral fè m pral moutre nou kèk bèl kòd Lè dirijan fin chante gen kèk bèl kòd ou ka fè pou ka fè tout bagay sonnen pi bèl ou konprann Tout bagay ap gen plis emosyon ladan ou konprann se sa pou fè Si ou responsab kibòd lan, so apre ou jwe yon mizik, gen kèk kòd ou sipoze fè, you know, ou pa ka just jwe twò fò, ou pa ka jwe san emosyon guys, gen kèk kòd ki gen anpil emosyon ladann, kèk emosyon, so se sa m pral moutre nou nan videyo sa, so lèson sa enpòtan nou pral aprann anpil. M pa vle nou al okenn kote gen yon mouvman ki sonnen bèl guys nou pral renmen sa Roland Blaze ann ale. So guys apwè dirijan an fin chante yon bèl mizik adorasyon ou konpwann menm yon mizik louwanj so tout bagay se nan menw li ye apwè sa you know So se pa gen mizik ankò se ou menm ki sipoze kreye yon bagay ki pi santimantal ki gen anpil emosyon ladann pandan yap pale or menm si yo pa pale se nan menw li ye ou se kibòdis lan ou konprann so sam pwal fè m pwal moutre nou yon bèl mouvman ou ka fè gen anpil mouvman ou ka fè m pwal moutre nou yon bèl mouvman ou ka fè pandan sa ap fèt guys ou wè ou ka fè kòd setyèm yo. But guys gen yon bagay m vle moutre w se yon sekrè li ye li bèl anpil pa bliye nou ofri kou yo an prive m gen anpil moun kap antre nan kou sa kou prive yo siw text mwen nan nimewo nou wè anba screen lan nou ka tou antre nan kou prive yo guys gade guys nou gen yon kou adorasyon nou gen yon kou louwanj nou gen plizyè kou nan website compakeyboardschool.com but ann tou komanse guys so gade sa guys

Nan kou adorasyon sa, w ap apwann kijan pou nou itilize kibòd lan, w ap apwann piano, m gen tout bagay pou debyoutan ka apwann piano, nan kou adorasyon sa ou ka apwann kijan pou nou jwe mizik adorasyon yo bèl, menm siw se yon debyoutan, menm siw pa konn anyen de kibòd lan, gen yon pati nan leson an, nan kou an. kote ou ka apwann kibòd, apwann not, apwann gam, apwann tout bagay ou bezwen pou w ka jwe pyano and pou w ka jwe pyano nan legliz. Nou pale de sistèm de nimewo, nou pale de timing, nou pale de kòd, kisa yon kòd ye, kijan pou n itilize yon kòd, kòd de pasaj. Guys, nan kou sa, menm si w pa yon mizisyen, W ap ka apwann kijan pou nou tande and entèprete mizik yo. Menm si w poko gen yon kibòd, m tap tou pwan kou sa pou nou ka konmanse apwann pou nou ka jwe pou legliz. Apwè nou apwann tout bagay pou debutan yo, nou pwal apwann kisa gen slides, gen lead notes, gen tritones. Pa gen ankenn bagay sou youtube an kreyòl de Trytonz moutre nou kijan pou nou jwe ak Trytonz apwè sa anpil bèl mouvman apwè sa guys nou pwal apwann kèk mizik adorasyon nou menm pwal apwann adorasyon reggae so si nou vle vin pi fò nan jwe pou legliz pi fò nan adorasyon si nou vle apwann kibòd. Si nou se yon mizisyen, yon batè, yon gitaris nou vle apwann adorasyon sou kibòd, kou sa se pou ou li ye. Nou pwal apwann ansanm! Guys pwan kou sa lap chanje laviw! Tout bèl kòd, tout bèl mouvman ou anvi fè, se nan kou sa ou ka apwann li. Video sa yo pa sou youtube, video sa yo pa deyò. Video sa yo se pou moun ki vle apwann, so m mete tout sijè, tout pwensip nan kou sa pou w ka grandi, pou w ka apwann kibòd, pou w ka jwe bèl nan legliz. So si w anvi jwe pou legliz, pwan kou sa, l ap chanje lavi w, w ap vin fò sou kibòd and w ap apwann kibòd avèk kou sa. 2 bagay ki bèl anpil. Roland Blaze signing out. Mi re do re en gen yon bagay m vle pou nou gade byen gade men goch lan m renmen fè 3 not sa yo ak men goch premye not lan senkyèm not lan premye not lan fa do fa sa se men goch so si m sou fa majè katyèm kòd lan m just lonje dwèt mwen konsa wè

Men dwat ap fè yon fa sol do Yo rele sa yon suspended second Pou m ka pa adore ou M te ka fini l sou do majè Adore ou But si m fè sa You know, m koupe, m koupe yon bagay m ka kreye. M vle kreye yon bagay la, kreye yon bagay ki bèl. Ooh, nou pral ajoute anpil emosyon. So gade sa m pral fè, pandan m sou sa, m ap kenbe pedal la, ou wè. Gade sa m pral fè a men dwat, gade, gade. M pral wè si m ka manyen sa, gade sa, gade. Ou wè sa m fè? So, Sa se yon bagay ki bèl anpil siw fèl pandan wap kenbe fa e gade m pwal desann tout m pwal moutre nou tout sa guys wè den nou antre nan yon drop tou so banm moutre nou guys kisa map fè la so gade ahh pwensip lan se sa gade So, dènye dwèt mwen sou la. La a se not m vle pou nou fokis sou la. Gade. Si nou te moute la a 4 not. La, si, do, re. Li t ap sonnen bèl. So, bo, do, do. So, sa m fè, pou m ka fè mouvman sa a, m ap kite dwèt mwen sou la. Si, do, re. 3 not ki vini apwè, m fè l pi ba. Si do re la ou wè si do re la. Em kenbe pedal lan pandan map fèl. Si do re la em fòk ou fè sa pi wo pandan wap kenbe fa ki pi grav. Wè fa do fa ak men goch en en map fè sa gade si do re la. Now nou pral fè menm bagay nou te fè ak la nou pral fèl ak sol so sol ou gen sol la si do sol la si do pandan wap fè fa do wè fa do fa ak men goch wap fè sa gade So nou te fè premye an te kisa? Wè pou yo li te sa gade si do re la poukisa m sonje se sa l ye poutèt gen yon la m pa manyen la wè gen yon la pi wo la sa sipoze la wè ou pa sipoze manyen la ou manyen nòt ki apre la si do re la. Wè Sa se Fa, Do, Fa Nap desann tout poutèt nou sipoze mèt mete dwèt nou la sou Sol you know nou fè La den nou fè Sol Now pandan nou sou Sol fòk nou jwe avèk not ki devan Sol avèk premye dwèt men dwat Gade La si do sol wè 3 not la si do sol nan al fèl si do re la la si do sol wè wè now so nou gen la nou gen sol now nou pwal fè 3 zièm not la ki se mi Si, la, sol, mi, ou konprann? Nou pral fè mi. Now, ki not ki devan mi? Nou gen yon fa, sol, la. Ou wè? Nou pap manyen mi, but nou gen fa, sol, la. Men goch ap fè menm bagay lan. Fa, sol, la, mi. And then, dènye an, ou wè, dènye an se kisa? So apre nou fè la, sol, mi, dènyè an se setyèm not lan ki se si, ou wè? So nou pap manyen si ak premye dwèt nou, nap manyen do ak premye dwèt nou. Ou wè? Ou wè? Sa ap chanje tout bagay nèt si nou ajoute l. So banm fè tout pou ou ok, ak men dwat, gade. Nou vle manyen la so nou manyen not ki devan la ak premye dwèt nou si do re la wè nou pa manyen la nap manyen si now nap desann tout pou nou gen yon sol sou dènye dwèt nou so and si nap fè sol fò nou fè not ki devan sol ki se la si do sol now nou vle nou vle manyen mi not ki devan mi se kisa Fa sol la mi ou konprann sa se not ki devan mi fa sol la mi now nou vle manyen si so ki not ki devan si do re mi si so banm fè tout ankò so gade nou pral manyen sa gade. Kounya nou pral sou sol ki not ki devan sol se la gade Nou vle manyen mi ki not ki devan mi se fa Nou vle manyen si ki not ki devan si se do Ou wè So aprè nou fè tout mouvman sa so banm fèl tout Poum kapab adore Nou kenbe fa Nou pral fèl gade So, fò nou manyen la a. Gade sa nou pral fè avèk nòt ki devan la a. Sol, wè. Nou pral sou mi. Nou pral sou si. M ap panse de premye dwèt mwen sipoze devan si, si m vle tonbe sou si, wè. So se sa se sa ki nan panse m pandan m ap fè sa. Apwè sa n ap fini l konsa gade. Drop two fa so nou gen la lè m di drop two fa nou retire not ki de mitan fa mete l sou men goch la men dwat gen fa sol do avanse l nou gen drop two. Sol. Nou gen si, sol, la, re, en gade nap fini sou do. Poum ka, ann fè tout ansanm so nou gen drop to fa, drop to sol so gade poum kapab adore ou. Ou konprann so ou paka tout bagay ap sonnen bèl gen anpil emosyon nan mouvman sa so sam vle pou nou fè guys apwann kijan pou nou fè sa kontwole emosyon ki nan sal la ou konprann avèk kòd sa yo poutèt se pouvwa se nan menw li ye poutèt ou menm se mizisyen ou se mizisyen. Pouvwa a se nan menw li ye emosyon an ou konprann you know se nan men Bondye li ye but se ou menm ki ka akonpanye sa ou konprann Rolling Blase signing out.